Lespay an final koup du mond pou la dezyèm fwa lan istwa yo. Nou raple ke dènye fwa yo te fè final se te an 2010 e yo te ranpòte tit la fas a la Olann apre 120 minit. Dimanch m pral fè final la do touni.

N byen foutbòl li poul di a m pap jwe la bagay non e mache l mache sou moun. Godola avèk Luis Enrique dwe ap gade nèg yo di kèt mesye nèg yo nèg yo refete foutbòl nou an. Non men gade ankò yn fwa lè wap antrene ekip espay la sèdike gen yon bagay pa egzanp te mèt se Fanfan te mèt ti frè te mèt Kawo wap antrene ekip la ou frèm ou oblije rantre lan frèm lan. Se pou te prete ti mesye pa kriye e pi fò ekip la pi fò ke nou.

An ale nan mèt di je. Kim, m pap komante non.
On tweet m ap fè la. M ap fè on X.
Ou gen tan tweete?
M apèn ap fè on bagay la.
Map fon analiz Map fon analiz tèt frèt pos match. La gon analiz tèt frèt la? Non mwen fon kèn ekip ki tap jwe? Non esam di ou mwen te gon ti ekip kon nan goye. Mwen gen presyon.
Olize dwe pran wouj nan match sa a? Non Lele ban nimewo. Olize pa dwe Lòt fot li fè sou yamal la? Non sou Rodri a.
Se katon wouj li ye. Lele ban nimewo 1.
nan defèt Lafrans sa, se lapè. Men, ekip Lafrans la, depi yè m te di nou sa, kiyès k ap pè?
Lafrans pè Lespay.
Kiyès k ap pè? Paske, apa lapè, m pa kwè ke Lafrans te ka osi krispe. M te bay sa yo kòm endikatè, m panse gen moun ki kapab di sa, yo kapab repete sa anba live la. Fanfan di nou, depi 2 ekip ki ap gen djèl yo. Son endikatè klè. Lespay fè prèv don kondisyon fizik enpekab la mesye. Ilè vre ke match la ap jwe nan bon tanperati. On ekip ki kòmanse chanpyona l pa bon wi. Fizik li pa bon non. A Dallas, lè yo fèmen, lè yo fèmen 3 a, ban m di nou li pou m ka ba nou tout eleman yo pou n al analize yo. Se ekip lespay bat pi fasil wi.
Pou n fè twit. Nan konpetisyon an wi. E la fòs lespay bat pi fasil wi. Wi, wi. Nan tout match li jwe yo wi. Wi, tout, tout, tout match yo. Ekip li bat pi fasil. Kòm di nou sa match la tap jwe a Dallas e lè yo rale 3 a, sa vle di ke yo fè stad la kouvri, yo redwi 5, yo redwi l de 5 degre. Sa vle di ke li te 89 degre Fahrenheit Dallas. Lè yo, lè yo rale 3 a, li ka ta vin 84. E kòm stad la klimatize, se sa ke wè lè sa fè dous konsa. Sa vle di ke lè sa jwe nan tanperati, yo vle match sa jwe nan tanperati pou l jwe. Bon, kisa n kapab di sou match sa a? E. Kilè final la mesye?
Final la se a 3 zè tou? Dimanch 3 zè. 3 zè. Tout match yo nan te a 3 zè. Kisa nou kapab di sou match sa a? Nouyòk fè cho li menm. Se te se te yon match a sans inik, ay premye bagay. Kote ke Espay monopolize balon an. Yo fon trè bòn jesyon de balon an. Triyangilasyon, vètikalite, epi yon metriz total o nivo di milye de tèren. E kont seleksyon fransèz lan, Lafrans te trè nèvez donk te gon fobi wè yo fè anpil fot kont Lespay men nan m te renmen konpòteman Lespay taktikman san balon yo fon presing a outrans yo fon presing a outrans dezyèm bal yo te trè bon epi repi defansif epi jwè an kouvèti yo de Lamin nou ak Fede repli defansif. Baena te trè bon. Cucurella malgre li pran karton jaune, Cucurella te enpekab. E yè m sonje m te di sa e m te eksplike nan ka Olmo a, Olmo se youn nan pi bon premye touch de bal ke m wè kòm foutbolè. Sa di premye touch Olmo. Misye detui Lafrans e jodi an nan jan l touche balon an. Gon kote Roody ap fè match la, Roody di. Woy gade olmo Balon vin retounen nan pye olmo ou di Woy gade olmo Sa vle di premye touche olmo yo yo ekstraòdinè Li nan yon pozisyon ki bokou pli wot vwa yon 9 edmi nan do 9 la paske se li menm ki gen bokou plis de libète nan triyo mitan tèren an Li menm li jwe pi wo nan triyo an Pèp la nan tripotay e 7 mil moun nou panse ki anba lame a Ya Misye pi wo e touch li yo e dayè nan premye touch li an li bay pas desiziv avèk pye dwop Men gon bagay ki enpòtan Se sèl moun ki pa konn foutbòl ki p ap konnen kisa Rodri vo kòm foutbolè. E sa m trè serye. An depi difè ke w ka fanatik iks ou fanatik zèd ou fanatik doublevé, sa se filing ou, se pozisyon ou, ou gen yon jan w konprann jwèt la. Men On konpreyansyon di foutbòl li pase pa konnen enpòtans jwè tankou Busquets, enpòtans jwè tankou Rodri. Sye ke Pirlo etè nan ekip italyen an an 2006. Ya. Rodri avèk rès mitan tèren Espay lan ansenye sa k rele konn jwe foutbòl ak tout mitan tèren Lafrans lan, enkli Olise. Nèg yo ansenye, nèg yo di w men kòman moun jwe foutbòl. Nou fè triangulasyon, nou jwe a yn touch. Sikonferans papa. Byen si, nou konn kilè pou n ale vit, nou konn kilè pou nou ale lan. E Rodri nan tout istwa koup di mond, se jwè ki bay plis pas nan dènye tyè tèren an. Se Toni Kroos ki te gen rekò sa an 2014. Rodri nan koup di mond sa bat Toni Kroos kote ke nan dènye tyè tèren an msye se li k bay plis pas e la a nou rete on 8 tièm match pou koup di mond. Rodri te gentan egale Toni Kroos avan match sa a e la a Rodri se pwason kraze nan bouyon lap dikte jwèt li lap bay rit lap bay tempo ou genyen lap jwe a tou 2 wòl avèk Fabian Ruiz ki jwe on trè bon match. Lespay ansenye foutbòl avèk Lafrans. Pa t gen Lafrans, Mbappé pase a kote de match foutbòl sa a. E sa k fè m te di ke se senkant senkant. Men le fè ke Mbappé se mesye koup di mond, mwen ba li de pou san an. Paske sa ke li t ap fè nan koup di mond la, Lespay pa t gen yon jwè anndan mondyal la ki t ap fè l. Men viktwa Espay la se sa w rele yon viktwa. Collective kote ke ou genyen Boss Koubarsi nan defans lan, ou gen ou gen Pedro Poro ki panse e Boss Kafou e Boss Kafou l ye, ou genyen Rodri ki digne de pi gwo mitan tèren yo, sa vle di lè w ap pale de Rodri, Rodri fè pati de pi gwo mitan tèren yo, sa l kapab ofri se yon tèren e nan koupdimond sa a misye ap jwe yon gwo koupdimond pou ekip Espay lan. Malgre Espay te gen tout ensètitid li avèk Fermin ki pa la, Lamine pwoblèm fizik, Nico Williams pwoblèm fizik, Munoz pwoblèm fizik, Merino pwoblèm fizik, lòt tonton an, Fabian Ruiz pwoblèm fizik, misye arive jwenn ekilib pafè a, alchimi an, pou misye mete jwè ki plis disponib yo fizikman k pi apwen an, e vwala nou gen yon foot de guerre. Lespay pran yon grenn gòl nan koup du mond sa a, e match ki pi fasil pou Lespay la se demi final la. Nan koup du mond 2026 la match ki pi fasil pou Lespay nan koup du mond sa a se match li bat Lafrans la. Lespay pat janm rive nan yon nivo fasilite konsa. Kont ekip la pi fòt.
Kont ekip ki pi fò a. Jiska prezan nan mondyal la. Kont ekip ki swa dizan pi fò. Non pi fò a avan match sa a. Avan match sa a. Wi wi.
Li te pi fò.
Sa vle di. Mwen menm de tou kèm la ak Rabio a. Ekip Rabio pa ka jwe la. Ekip ki te pi fò avan match sa a. Lespay bat li pi fasil. Ke tout lòt match Lespay jwe nan koup du mond la. Se de sa nap pale. Lè Espay fè yon grenn match li se kont Kap Vè. Men apre sa l bat tout lòt match yo. E match sa a se li k pi fasil pou li. Jan Lespay jere balon an, jan yo monopolize balon an, jan Rodri, Fabregas ansenye foutbòl ak entèteryen Lafrans lan. Non, non.
Se sa ou rele yon ekip foutbòl.
Lespay anlè. Nan bon, mwen esplike pèp la yon ti bagay, ki jan foutbòl lespanyòl la sot jwe la taktikman? 7 mil moun mwen yo ki gen anba bagay la, nou pa vle, nou pa vle abòne pou nou bay Tim nan 100 mil moun nan? L ap vini, 100 mil moun ap vini. Tande,
Tim, nan le deplasman yon ekip foutbòl k ap jwe an blòk, leleman majè sè ke fòk nou toujou an sirnonb pa rapò a advès la nan nenpòt ki zòn teren an. Se vre ke nou gen dwa 3 kont 1 nan nenpòt ki zòn teren an, men nou pa pi bon pase sa. Men non sèlman fòk nou an sirnonb nan nenpòt ki zòn teren an, fòk lè nou pran balon an, nou pa pèdi li imedyatman. Se ke Lespay fè a mèvèy, puiske teknikman yo deja otsu de la moyenne, Nan tout kò teren an, ya rive gen sirnom sou Franse yo, donk Franse yo toujou parèt tankou ta di yon ti grenn bagay ki, ki, yon ti grenn wòch nan, nan, nan lanmè oubyen nan, nan rivyè. Epi, mentnan le deplasman de lekip de manyè ofansiv, se ke ekip la deplase de manyè ofansiv menm jan ke l repliye a. Li pa voye de ti grenn moun devan an, pèdi balon pou balon an mate nan, nan vit pou tounen sou yo, yo pa fè l.

Se efektiman Lafrans nan sitiyasyon dat atantist. Msye konpilman a piblik la, nou prèske a 9 mil moun la. Ok, mentnan Lafrans kanpe. Mentnan lè m Pèp la tap soufri eta sa. Zanmi kite m pale nou zanmi. Enben demen nap fè 10 mil moun nan avèk Ajantin wi.
Zanmi kite m pale, epi sak vin rive.

La France te pè, la France pa eseye ale o dela de sal konn fè, sa di ke sal prevwa poul fè a, lannik pa ka fèl, epi la France etenn. Se kem pa renmen. Kom gwo ton ekip, yo gen dèyè poze w fè sa w ta konn fè a, men kounya, kounya se sa la taktik. La taktik se de sadapte o kesyon poze. Men yo te deja konnen ke. Yo al gen moun.
Non non non non non, yo te deja konnen ke e afè pressing sou Espay la paske gon avantaj ke Espay genyen li gen 2 santro yo sitou se nèg ki ka sòti balon byen aw diferans se ke Laporte ki se yon fransè men bon brèf kap jwe pou la Laporte pa gen vivas pa gen teknik ti koubasi koubasi kapab vini l kapab pran balon l kapab fè sa pou l fè a epi depi balon nan pye Rodri Pa gen pawòl anpil. Misye mete lòt ti nèg Paris Saint Germain an lan milye teren an la e misye pa monte avèk Fabian. Fabian. Misye konn trè byen pou ki sa met Fabian. Ou jwe entelijan, ou jwe taktik, si w mil, si w yon sòt de asistan antrenè ki sou teren an tou. Misye fè l tou avèk Enrique malgre ke misye te blese anpil. Men e na remake misye pa komanse mondyal la, m plis kwè se paske l te blese e ke bagay lan. S on nèg ki po twou bagay. Non se paske Pedri, Pedri pa anfòm. Pedri pa anfòm tou, m dakò.
Paske Pedri, Pedri pa anfòm tou. Pedri pa rezèv nan ekip misye. Non m pa di Pedri ta pa rezèv, men kanmenm sa a, men m raple w ekip 2024 la, misye te titilè.
Se misye Pedri ki titilè, misye Pedri. Enben wi alò, donk kounye an la vin gen tout bagay. Men sa m vle di w lan la se pa, fransè m pa menm kwè mo, alò ou di te di pè a. M pa konn nan ki sans nap di pè a men mwen menm panse ke Yo pè lòt ekip la Non men Ou wèl la wi Non men tande wi pandan w di yo pè lòt ekip la la yo konn sa lòt ekip la ka fè epi kanmenm mesye taktik la kanmenm kiyès ki pou bay met taktik la Misye manje Deschamps taktikman tou wi Se Deschamps se Deschamps Deschamps do di nèg yo mesye atansyon nou konnen ke moun sa yo 2 dènye fwa n jwe avèk yo, men kòman yo bat nou. Kwake dènye fwa yo te jwe avèk yo a, Lafrans potko bay eta sa a. Kiyès ki t ap di sa? Fwa ou di, ou pran 2 brek pou dlo a. Ou pa reyajiste ekip la. Sela vle di ke taktikman ou depase. Ok. Kòman l pral reyajiste? Sa Benoît ap fè a, li pa mache.
Deschamps pran yon blòf ke ou menm ak Emery pran ladann tou. Rabiot e ton fo jwè. Nan ekip sa. Tout jan map fè emisyon avè nou la m soulinye Rabio nou pa janm dakò avèm. M di nou fò Rabio al sou ban. Se Konek pou jwe. Non mwen menm yè misye di ke je di Tchouameni nè pa a 100 pou 100. Tchouameni nè pa a 100 pou 100 potèt li jwe eksetera. Men kòm se vis kapitèn pa a 100 pou 100 pa vle di ke l pa ka a 98. 98 pa 100 pou 100. Donk yo mete l kanmenm men m pa kwè ke l pi move pase okenn moun la a. Lide se ke misye renmen sa nèg la rele. Tchouameni fè tout match avèk kout pye l ap tire a. Nan le ka de. Mwen panse nan match sa a ki te gen ra, ki te gen koni, te gen kono. Li pa menm bagay lan ki t ap fèt. Non! Ou pa konprann. Li limite lè dega kanmenm wi. Rabio depase pa lè evènman menm jan Luca di la wi. Y ap mete tou de nèg sa yo an kesyon wi. Rabio se Yamal. Ni Luca di ni Rabio met tou de yo an kesyon la. Rabio se Yamal. Mwen di nèg sa yo jwe paske Deschamps pa vle ba yon ekip 100 pou 100 nwa. Ou gen bagay mwen konnen Mèt li pral di nan nan kesyon tou wi. Luc a di nou konnen li ta pral gen pwoblèm e si e si e Yamal te gon te gen yon ti nivo anplis la la Frans tap pran yon 2 ou 3 gòl ankò. Wi la Frans tap mouri nèt. E e ou konprann mwen tou men regrèt se yon kesyon Fanfan yon bagay ou pa konprann sa depan de zam ou gen an de bagay konsa men alò yon bagay ki enpòtan tou la Frans sot jwe plizyè match Yo pa janm poze l kesyon vrèman. Lè l vini, li konnen ke Lespay pral poze l kesyon. Li konnen sa. Li konnen kisa pou l fè. Men, mesye, rive lan match a la, match la annik kòmanse epi w santi lòt ekip la. Ou pa di ke Deschamps, kout kat la se fè. Kisa pou l fè? Rudy, misye pa ajuste ekip lan. Ou wè kout kat Deschamps? Kout kat Deschamps, wè kout kat Deschamps, retire bako w la.

Enben, milieu teren Espa la, l ta pral manje l pi gade. Paske Cherki gen 2 kote defansif ke l pa genyen. Non, mwen menm, gon bagay m t ap tann misye fè. M di sa plizyè fwa. Sa Rodri ap fè Olise a, se pou Olise fè Rodri l. Sa w fè m nan m ap fè w li. Chak fwa l ap fè l gen balon an, Rodri arete.

M twouve Roody two alèz Gen de nèg la w kite yo alèz kounya la. Monchè la rete la rete ti nonm nan.
Kòm ou pa bat yo sa la. Lè la France gen balon an Roody pa Roody pa ale li menm Roody al chèche yo Lize. M pral m pral lage yo Lize. Si se yo Lize se pa tèlman Roody non k al chèche l. Gon double team an rache kè. Yo Lize lan prizon m pral lage yo Lize mesye. Ebyen il faut répéter l'action pa egzanp lè w wè lap Leslie ap fè men se sa ke m renmen m renmen antrenè m renmen antrenè ki m renmen antrenè ki majeste tèt li. J'ai dit que au départ du match, de la préparation du match, lè w pran kaye de chaj la, nèg videyo yo ba w bagay pou w prepare, ou fè, ou di men strateji, men sa n ap fè. Lè w parèt sou teren an, sa w te prepare globalman an pa reponn, fò w met moun may sou ou pou w reyajiste ekip ou. E nan koup dimonn sa a, yo ba w 2 mwayen pou w fè l. Malgre se pa pou sa l ye non, men w kapab fè l. 3 minit sifiz pou deplase pyon kap kap kap pou di mesye n ap fè sa, n ap fè sa, n ap fè sa, n ap fè sa. Tou lè 2 si minit sa yo m ap, wè m pa pale, si m pa pale nan transmisyon match lan, m rete m ap gade, misye pa fè yon mouvman pou ki di espayòl yo nou anmède m twòp fò m fè nou yon bagay tou. Ok? E Mbappé jodi an te kapab deside l ale lye goch paske Pedro Porro twò anmetan. Pedro pran yon tro anbetan, fè Dembele vin fè avansant jan Paris, se konsa map yon antrenè ka ap fonksyone. Fè Dembele vin fè avansant, vin anmerde sòti bal la, fo avansant nan fas to neve a, tandi ke Mbappé sòti elye goch. Mbappé sò elye goch, Olise sòti elye dwat, e ou monte Cherki. Men fon bagay, vous avez des éléments, ou pa fè anyen. Nèg wap di an li te mèt fè tout bagay nèt. Kiyès?

Ban m redi l, ban m di l pou nou. Mwen menm tout moun te konn pozisyon mwen
sou
Lafrans avan match sa a. A di m pa kache l, sa e pwonostik. Men m te di Lespay, sa pa p etone m ke Lespay siblime l.
M te di mo sa a. Men mesye, m nan match la mesye. Se yon dominasyon sistematik Nan tout konpatiman jwèt lan ki dedèmine yon gwo ekip wi kont yon lòt wi ki se yon ti ekip wi. Paske se kisa? Se de fason pou wè yon ekip fò. Jesyon tan l. Tan fò li, tan fèb. Lè Lespay aparamman gen yon ti tan ki fèb an dezyèm mitan, yon ti tan minim men Lafrans pa jwenn do l non. Lavans gen balon, men se gen yon balon pou gen balon wi. Aksyon yo pa konkretize pa yon frap kadre non pou Lafrans. Dezyèm bal, se sa k detèmine konsa yon gwo ekip. Dezyèm bal, se Lespay. Dwèl ayeryen, se Lespay. Dominasyon o nivo di milye de tèren, se Lespay. Dezyèm bal. Toujou dezyèm bal.
Epi.

Pedro Porro, Olmo, tout nèg sa map pale de taktik defansif ou ofansif. Pedri, se manje yo manje, pa gen anyen non kòm solisyon. Bon m pap menm met Pedri, Pedri te. Wap pale Rodri, Rodri m sal di. Non non Rodri, se manje wi. Sa vle di, se match ki pi fasil wi, teknikman, taktikman ke Lespay genyen nan koup dimond lan wi. Kont ekip ki swadizan de pi fò.
Ofansivman,
Ofansivman ki gen plis potansyèl la wi. Se de sa nap pale wi. Ekip ofansivman ki gen plis potansyèl nan mondyal la. Lespay detwi l wi. E match sa, apre 25 an, 30 an, match sa ap retounen sou tab la wi. Kòm youn nan pi gwo kou ki fèt wi nan yon match koup di mond. Paske ann pa bay tèt nou manti mesye. E pa sèlman nou menm ann Ayiti la kap pale de Lafrans fò. Se lè sak fè e sak fè fransè yo te fè kanmè.
Se lè moun yo kap pale de la France fò. Non men yo. El fò vre wi.
Li fò. Epi pou match pase konsa 20 tan apre 25 an apre papa lè w pral chita pou pale de yon dominasyon ekrazant de yon seleksyonè sou yon lòt seleksyonè wap pran match sa match sa paka ba ladann non frè m. Lè sa pa ka tanpri gòl non. Lè sa pa ka ba ladann non. Se konsa tou fè wi li montre gòl epi bon fina. Eske m tap di sa an premye mitan Lespay penayte a jwenn de ba men Lespay eske m sonje ke Lespay rate yon gòl an premye mitan non. Nou ka remake menm ti kadre lespay yo, alò ant parantèz gen yon bagay ki etone mwen, nonm total de pase mwen lespay 511 e Lafrans 480, bon okontrè Lafrans fè anpil. Ebyen 51 e 49 wi posesyon an fini. Wi. Alò atansyon, ou konn kilè vin 51 e 49, se apati dezyèm mitan an. Fen match a. Kote Willer fè match a kote ke se lojik ke E la France ap eseye fou jan. Mwen kwè ke se bon. Gen yon nèg yon fanatik Haïti nou li di menm Barcelone sa ki te fè match nul avèk Cap Vert la li k rive nan final. Wi lè match nul la te pou Barcelone. Match nul la te pou Barcelone wi match nul Cap Vert la. Non non non sa e 2 e 2 e 2 e e e se 2 menm jwè ki te sou teren men se 2 bagay diferan. Non